ki koken nan gòj tout ayisyen tout moun ap poze kesyon misye ap fè afè pal ou konnen misye fon bagay orijinal sou tiktok bat yon gwo bravo pou li sipòte li ok se nèg bò isi a oubyen pase yon mesaj menm ah ok bat yon gwo bravo pou misye yow respè men respè respè respè respè epi rete moun ou ye ap fè sa wap fè a epi tanpba yon gwo bravo respè.

Ti bango, ti banga. Misye rele Ralph. Vrèman l se yon Ayisyen. Misye anplwaye yon teknik pou l degaje l. Men ayisyen pa konprann sa. Nou mechan. Eske n pa wè patnè, kòman misye, m kwè misye li, a m pa sonje non misye, yon afriken, yon sèl bagay wi, misye ap fè, depi l fè sa, li fè sa, Li kale je l epi l fè sa. M konn wè anpil Ayisyen anba videyo misye. Nou pa janm inyore l. Poutèt ki sa? Li pa Ayisyen. Mwen nou menm Ayisyen, nou gen yon bagay lakay nou, nou plis adopte sa ki pa lakay nou. Nou plis adopte Moun ki pa nan menm nasyon avè nou, se yo nou bay valè. Depi n konnen se Ayisyen moun nan ye, nou te gentan prèt pou n fè l mal. Nou anpil mechan. Ou wè peyi Dayiti, Jan w wè li a konsa l ap rete. Paske nou pa gen tèt ansanm menm. Nou pa janm vle wè lòt avanse. Nou pa vle wè Ayisyen parèy nou avanse menm. Gade kisa n ap fè patnè a. Sa ti bango fè nou? Nèg a pa joure nou, li pa fè nou anyen. Ti mango pa janm fè nou anyen. Ti bango, ti banga l fè nou yon bagay? Li pa fè nou anyen. Gad sa n al fè l. Nou wè a, nasyon sa k rele Ayisyen an, nou mechan anpil. Pèmèt m di nou, nou mechan anpil. Poukisa n fè l sa? Nèg la rele tèt li Ti Bango, Ti Banga. Misye rele Ralph. Men, nèg la anplwaye yon teknik pou l ka popilè. Sa a se yon don Bondye ba l pou l ka rive kote l vle rive a. Poukisa n oblije fè l sa? Nou mechan anpil, n ale pou n al pou nou fè yo pran kont nèg la. Nou pote plent pou li. Anpil nan nou, nou mechan malgre nou wè nèg la se Ayisyen li ye. Nèg la pa di l pa Ayisyen. Nèg la jis konpoze l yon kesyon Li chante yon chante. Epa pat janm di l pa ayisyen. Nou mechan anpil wi. Nou menm ayisyen nou plis fè pwopagann pou sak pa bon. Men pou sak bon nou inyore l. Pou sa nou te konnen se afriken l te nou tout tap pataje afè l yo. Pataje video l. Nap abòne, men poukisa lè nou vin konnen se ayisyen li ye nou vin fèl sa, ou wè n mechan anpil, nou vrèman mechan, nou mechan anpil, se sak fè nou kote nou ye jodi a wi, nou pa wè sa, lè yon moun ap fè efò nou toujou ap bat. Pou nou ka detounen efò a. Nou toujou ap bat pou n devye moun nan. Men yon sèl bagay m di misye, misye, pwogram Tony Mix lan misye pa t dwe al ladan menn. Wi, misye pa t dwe al nan vye pwogram sa menm. Paske, menm Tony Mix ankò blaze misye. Ou konprann? Menm li menm li blaze misye menn. Lè misye te konn ap chante an kreyòl, nou pa t janm ba l valè. Se lè l vin ap chante chante afriken yo, se lè sa a nou vin ap ba l valè, pou n ap plede poze l kesyon ki nasyonalite l, ki nasyonalite l. Nou mechan anpil wi ayisyen. Ou wè jovenel se konnya gen anpil nan nou se anpil nan nou konnya e konnya nap bal valè mwen menm menm depi nap pataje bagay jovenel ap fè nou konn ap joure m nou te konn ap joure m vwala apa konnya nou wèl.

On vye volè sa vle ti mango sou tiktok kap ranse nan figi moun li misye pran pòz li pa ayisyen li pa pale kreyòl li fransè sèlman lap pale nan figi moun. Jounen jodi an m gen yon bagay ki trè enpòtan m vle pale m wè sou entènèt la plizyè moun voye bagay sa banm yon ti jèn bon yon ti jèn ki ayiti li rele tèt li dibanga dibango Pff men m paka konprann bagay sa non men map gad misye m wèl gon bagay li mete nan fwonn nan fwonn la se kòmsi son moun ki anvoute se kòmsi yon ti jèn ki posede pa yon espri ou ayiti wap viv ayiti depi sou figi w nou wè bagay yo pa fin twò bon li pa yon pwoblèm mwen menm tou yon lè l pat bon men kot danje a e sèke ou pa aksepte tèt ou pou jan w ye a ou gen talan m pa konn ki lespri ki sou ou. Men, ou eseye pale tankou Afriken yo. It's ok. Nou tout sot an Afrik. Zanmi, sa fè m ri, plizyè fwa mwen wè bagay la, nèg ap di, bon, li pa Ayisyen. Ayiti se premye pèp ki endepandan, nwa. O Kanada, M ap di w sa pou w konnen. Ou konnen lè w, si w di yon Ayisyen li se Afriken, se kòm si w, li santi w ensilte l, sa ke m pa dakò. Paske nòmalman nou, nous sommes tous des Africains. Men Ayisyen o Kanada, depi w di l se Afriken, li nève. M t ap gade yon ti Afrikèn ki di, Oh, nous là, c'est comme, le fait qu'on est noir, on est, on est, on n'est pas tous Haïtiens. On suis tanne avec ça. Ou wè tout depi, nenpòt où je passe, j'y vais, on dit, Oh, toi là, tu es Haïtienne? Afriken an fache, li di yo tout kote l pase ap rele l Ayisyen, li pa dakò. Sa di ke jis pou moutre w ke le pti ti benga ti bengo, men ou son pou moun fou. Zanmi, Afriken an, lè w di w se, lè w di Ayisyen, m se Ayisyen, lè m di w Ayisyen, lè m jwenn Ayisyen, Afrikèn, m di ben, ekout, lè di bon, moi je suis Africaine, je dis ben, écoute là, nous là, on est tous des Africains, on vient de l'Afrique, li kontan. Lè m di m se Afriken, Afriken an kontan. Men ou menm la ou rete la janm wè w ye la ou tankou yon timoun bon je l tankou m pa konprann bagay la timoun timoun ki kwatchòkò tankou yon timoun kòmsi ou ki anemi epi pwoblèm nan l ap eseye pale ayy kòm Ayiti anpil moun k ap swiv moun yo pa konn sa men nou menm okanada ozetazini nou viv avèk afriken nou konn vrè afriken nèg la ou pa fyè pou di w se ayisyen zanmi menm si w ayiti la peyi a ap boule konsa on è fyè dèt ayisyen wi en. Bon afriken yo kanada ap rele li o lè w sou on afriken kanada lè l di w on ayisyen di m manti moun kanada yo lè afriken an ou di w se ayisyen epi w di je suis fier d'être africain l kontan wi ou menm ou ret la ap fè makak ranse paske ou gen talan lè m tande kèk ti bagay w ap chante m di mwen menm kijan pou m mande w zanmi epi n ap swiv misye li mande anraje zanmi ou gen on pwoblèm wi si w gen fanmi fò yo al nan sikatri pou yo paske yo gen on pwoblèm. Paske kounye a ou fyè, zanmi, pito te di w se, pito te di w se Italyen, yon Italyen nwa, oswa, pito te di w se, m pa konnen, se, se kèk Jwif ou ye. Men ou konsa w lage l la. Fyè dèske ou se Ayisyen, tande zanmi. Sa w ap fè a la, ou pral jwenn, ou pral jwenn yon viza avè l. Konsantre w sou bon bagay, tande. Ou bay, men la, la pèse, pale pi, ou gen talan, sa vle di se, ou odasye, se bon, figi w di, se bon. Men ou pa ka ap fè sa a, zanmi. Li pa bon nan sa wap fè a. Konseye w rete sou talan w. Afè w pa ayisyen an retire sa zanmi. Ayiti ap pran nan men w. Piga yo fè dechokaj sou ou non pase ou pa fè sa. Ou wè mwen menm menm si mwen m ka pale ayisyen mal. M se ayisyen. M ka fache a ayisyen parèy mwen. M se ayisyen. M pap janm di m pa ayisyen. Bon pandan w di w afriken ou gen zanmi afriken? Bon mwen menm la m ka rele 10. Ki lòt zanmi ou gen nan nasyon zanmi? Fyè, m konnen, yo leve nou pou n pa aksepte moun ke n ye a. Dibanga, Dibango, Dibangbagay, bagay sa yo pa pitit lwen zanmi. Se premye pèp Replibik ki endepandan, se nou. Ou ka pale tankou Afriken, men pa di w se a ou pa Ayisyen, monchè. Bon w ap viv la Ayiti, w ap bwè dlo an Ayiti, menn. Ou nan tout pwogram w ap bay la, sa w ap fè la, menn? E moun ap panse nou betiz tou wi. Yon ti jèn ou ye. M konnen lavi an pa fasil, men si w te konnen w t ap fyè, menn. Bon! Afriken yo, yo kontan lè nou di nou se Ayisyen epi nou di yo Jojo Dlafrik, yo kontan. Epi Ayisyen Okanada. M pa konn pou Etazini, Lafrans. Ayisyen Okanada, depi ou di se Afriken, l fache wi. Lè m di w Afrik, gen yon Afriken ki fache, l di w tout kote m pase y ap di m se Ayisyen. Paske nou se pèp nwa. Depi w di nwa, ou wè Ayiti. E sa k fè y ap kraze nou konsa. Dibanga, dibango, al chache yon kote w danse. Tande papa. Yo ap pran pòz lang lou. What figure? M swete w pran konsèy la tande papa. E ou konnen, si w pa t di sa to Ayisyen yo pa t ap swiv ou non papa. Se paske ou fè yon lòt bagay ki pa bagay. Aksepte moun ke w ye a. M pa konn ki mize w te pase nan vi w men gade jan m fyè.
Antouka, nou wè tout gwo nèg ki te gen t ap joure l, ki te gen t ap pale l mal? E misye Ka map tounen jwenn nou tande mesye. Marly babay. Si w potko abòne avèk chanèl plezi enfo a, fè sa rapid. Mèsi. Nap vin ak plis videyo pou ou.